Hello bonjour tout fans YouTube mwen yo koman nou ye m espere ke nou anfòm jodi a m pote yon lòt video pou nou pa rapò a tit la miniature la nou ka deja wè de sa m pral pale anvan ke m antre nan video a mwen mande siw poko abone avè chanèl la abone avè chanèl la w pap regrèt pa bliye like kite kòmantè epi pataje ye jodi a m vin pale nou de 10 bagay ou pa dwe di yon fi ki ansent. Pandan gwosès, nou konnen emosyon fanm ansent lan li menm li wo anpil, yon sansiblite ke nou dwe pote atansyon, ok, espesyalman lè nou pwal fè yon seri kòmantè, se poutèt sa, map di nou pou nou kapab pran nòt nan 10 bagay sa yo ou pa ta dwe di yon fanm ansent. E si ou te konn fè sa deja, pran nòt pou pa fè yon lòt fi ansent sa, ok. E. Genyen kèk kòmantè, opinyon oswa kritik, li kapab yon reyèl pwoblèm lè lè nou fè yo, ok, nan prezans yon fanm ansent. Lè sa, moun nan li menm li pi sansib, se yon bagay ki natirèl e tipik nan yon etap ki trè espesyal konsa, men tou li chaje avèk chanjman òmon, avèk emosyonèl ladan l. Pafwa li kapab fèt nan entansyon pou kapab bay moun nan konsèy, men ensiste epi toujou ap pale de gwosès, akouchman ak matènite, li kapab lakoz fanm ansent lan li pèdi pasyans. Avan ou angaje yon konvèsasyon avèk yon fanm ansent, pwochèn fwa, Konsidere bagay sa yo ou pa ta dwe di paske yo ka trè anmèdan espesyalman si yo repete souvan. Premye bagay la se kritike chwa manje moun nan. Obsève ak kritike tout sa moun nan li menm li ap manje, okenn moun pa renmen yo kontwole yo fason sa, sitou nan fanm ansent yo. Evite pa egzanp toujou mete aksan sou sa ke yo ka bwè alkòl oswa manje manje kri, fanm ansent lan deja byen okouran de sa li kapab e ak sa li pa kapab fè. Paske lopital la yo ba yo antrènman pou sa e moun nan li konsyan de sa l ka fè ak sa l pa ka fè, moun nan pa bezwen tande yon repetisyon nan tèt li. E dezyèm bagay la ki se eseye devine sèks ti bebe a. Fè prediksyon sou sèks ti bebe an nan obsève fòm vant moun nan, majorite moun yo yo toujou renmen se sipriz pou sèks ti bebe an li menm li ye. Anplis de sa, obsève vant lan pa yon metòd trè kredib, ok. Nou gen anpil chans pou se anmède nou ap anmède fanm ansent lan sitou si li deja gen repons lan avèk sonografi. Ok gen moun ki pa kè de sa men gen moun sa ap ba yo pwoblèm. E twazyèm bagay la ki se pale sou akouchman. Dekri an detay moman akouchman an, sa li menm li ka enève epi li ka strese manman an san nesesite. E katriyèm choz la, presyone fiti paran yo. Dòmi kounya a paske ou pap kapab lè ti bebe an li menm li fèt. Youn nan bagay yo souvan ap di tout fanm ansent se sa ok. Li pi bon pou kapab evite kòmantè sa yo paske moun nan li menm li granmoun, li konnen lè kò li menm li mande repoze, byen ke sa se yon konsèy ke li menm li ye, men evite fè sa ok, sitou si ou pa yon pwòch moun nan, si w pa an kloz ansanm avèk moun nan, sa li menm li ka mete moun nan mal alèz. E senkyèm bagay la ki se opinyon sou chwa non ti bebe a. Bay opinyon san yo pa mande ou sou non paran yo chwazi yo, an plis ke yo anmèdan, li kapab yon jès ki gwosye anpil. Paske tout moun ta renmen, ta renmen moun nan li menm li chwazi non pitit li ok kel bèl kel lèd se li menm ki chwazi l ok pa fè kòmantè sou sa e sizyèm bagay la ki se fè kòmantè sou vant ansent kòmantè sou gwosè vant lan epi mande sou dat nesans lan se pa bagay ke ou ta dwe di yon fanm ansent epi li konplètman okouran de gwosès la epi li pa bezwen dwe raple ou sa chak jou e setyèm choz la ki se blam òmon yo ok blame li sou òmon yo li se yon faz renouvlab ki sanble jistifye chak zak fanm ansent men an menm tan li ka fèl santi li pa ka kontwole tèt li e uityèm bagay la ki se blag sou pwa fanm ansent lan ok blag oswa kòmantè sou pwa a sitou lè fanm nan li menm li ansent se yon bagay ki ka fè fanm nan li santi li trè mal e menm fè depresyon epi ann raple nou nan moman gwosès lan li ta sipoze pi bèl moman pou yon fanm epil ta sipoze san strès vwala ke ou menm ki ap strese moun nan avèk pakèt kesyon sa li menm li pa gen plas li la e nevyèm bagay la ki se kòmantè sou relasyon entim koup malgre. Ke li sa iwonik, blag oswa fraz sou tan moun pral gen pou l kapab pase patnè li lè ti bebe an li menm li pral fèt, ki lè li ap fè bagay, sa li menm li pa konsène okenn moun, se yo ki konnen ki jan yo pral jere sa, si yo ka jere relasyon yo, yo ka jere sa tou, epi bebe an li menm li pap enpeche moun yo yo menm yo gen yon relasyon seksyèl paske se pa tout tan bebe a li menm li ap nan men gen bagay m di nou ankò si nou pa twò close ansanm avèk yon moun bon menm si nou close ansanm avèk yon moun gen bagay ki rete vi prive moun nan e la tout dènyè choz ki se dizyèm nan se re reitere efè pozitif gwosès yo. Men, menm si se vre e menm si se pa vre, nan tout ka yo, nou dwe eseye evite strès ki ka jenere kèk efè pozitif nan gwosès. Yon po swa, oswa cheve ki pi klere, pa egzanp, disparèt lè ti bebe an li menm li fèt. Evite kòmantè sa yo pou nou ap di ti bebe a pa sanble a mesye, ti bebe pa si. Tout moun gen je yo ka wè ok manman ni manman ni papa ni t yo gen zye yo ka wè ak kiyès li sanble ak kiyès li pa sanble kòmantè sa yo kenbe yo pou nou paske sa li menm li pap fè moun nan byen moun nan li menm li ka tonbe an depresyon m espere ke video sa li menm li ap ede nou ann eseye aplike ti prensik ti prensip sa yo ok. Li ap ede nou jere moun ki ansent lan epi li ap jere di nou bagay ki fè nou mal tou pa bliye ke tout moun pa jere sitiyasyon yo menm jan. Merci paske nou tap tande video sa pa bliye mes amours si nou poko abone avè chanel la abone avè chanel la nou pap regrèt pa bliye like kite kòmantè epi nou ap wè ankò nan lòt video bye.